Jodi an kote ke nou pral pale konsènan yon sijè vrèman enpòtan ki konsène sosyete ayisyèn nan, se fenomèn fatra, sa yo rele dechè an fransè a, men nou menm nou pral pale de li jodi an pou nou wè kijan ke nou kapab eradike, sètadi fenomèn sa a ki se fatra ki koze anpil pwoblèm avèk chak moun k ap viv andedan peyi an. Avan menm nou kòmanse, nou swete ou abòne avèk channel la. Aktive klòch la pou w kapab jwenn tout dènye videyo nou sòti yo. Kisa ki dechè? Ki responsabilite chak grenn Ayisyen genyen nan kesyon jesyon dechè pa sèlman plastik, tout dechè ki konpile, ki fè ansanm fatra e responsabilite Leta menm anndan. Koze Deche. Kisa ki deche? Deche se tout bagay ki kapab rete lwen kote moun ap viv, sa ki pa bon pou sante moun. Nou pral eseye gade responsabilite mèr yo anndan komin yo nan jesyon dechè. Kòm nou kapab konstate l ann Ayiti, dechè toupatou, kote moun ap manje, kote moun ap viv, kote timoun lekòl, nan tout lari, ou jwenn avèk dechè. Kounye a, n ap gade responsabilite mè yo nan zafè dechè e responsabilite chak grenn Ayisyen. Dapre ou menm, ki responsabilite. mèr yo genyen anndan komin yo pou yo ede moun yo rete pi lwen fatra le plis ke posib. Bon, etan done ke n ap pale yon sijè trè enpòtan, fòk ke nou pale dirèkteman konsènan responsablite ke majistra yo genyen nan komin nan, sètadi pou eradike fenomèn fatra paske wòl majistra an dirèkteman li pa sèlman konsène dirèkteman a kesyon de fatra ki genyen nan vil yo. Wòl majistra yo nan komin lan dirèkteman ki sa l ye dabò? Majistra la pou l fè aplike politik. Se a dire politik piblik nan komin nan pou l pèmèt aske gon bòn jesyon ki fèt de tout sa ki ap pase andedan komin nan. Bon, kòm etan done sijè ke n ap pale an dirèkteman sa konsène kesyon fatra, nou dwe rete nan esansyèl lan. Ki sa l ye dabò? Majistra yo se yo menm ki ka pèmèt ke moun pa jete fatra nan lari. Sètadi yo travay an komen akò avèk lapolis pou pèmèt ke aske yon moun si ou jete fatra nan lari an, men ki santans k ap pran ou, k ap tann ou, men ki santans ke y ap rezève pou ou, swa ou peye amann, swa ou pase plizyè jou nan prizon. Men an Ayiti, nou vin jwenn gon laksism kote otorite yo, kòmanse nan otorite minisipal yo, sètadi majistra avèk lòt wo nivo, si n ap pran lòt vrèman. moun ki konsène nan zafè jesyon dechè nan peyi an. Men malerezman, depi lontan, laksis sa a vin fè ke vil yo sal, paske lòske yon vizitè, lòske yon etranje ap vin nan peyi an, li dwe jwenn vil ou an pwòp pou l di konsa, waw, m santi ke m t al vizite yon vil, e l pral ramne lòt vizitè ankò ki pou vin vizite vil lan. Men an Ayiti, n ap konstate ke majistra yo, yo pa konn wòl yo dirèkteman, Se politik ke yap fè, yo pa konnen vrèman ke pwoblèm fatra kapab fè ke vil lan gon move renome, ke fatra ke ki ap jete chak jou vrèman nan vil yo pèmèt ke moun pap renmen vil sa ankò. Si nap gade dan dan le pase, nou ta pran vil de Pòwoprens, kote ke majistra ki te la a lepòk yo, yo te konn aplike dè mezi sa pèmèt ke. Kominote yo, tout moun k ap viv yo, te santi ke y ap viv nan yon peyi tanp. Mwen menm, pa yon gran stupéfaction, m wè ke nan tout lari, vrèman, fatra, patou, pasi, pala. Alò, gon pwoblèm ki poze tou. Si nou, nou p ap lage chay la dirèkteman sou mè, sou majistra, men, y a un grave problème qui se pose, sè ke edikasyon moun yo pa fèt tou. Se Ayisyen nou ye, si nou ta renmen ke yo pale byen de nou, ann kòmanse chanje konpòteman nou, ann kòmanse vini avèk yon nouvèl oryantasyon pou n pèmèt ke nou pwojte yon bèl imaj bay kominote entènasyonal la. Alò, sa w panse dirèkteman de, si n ap pran vrèman, ki responsablite popilasyon an Rodna pa rapò avèk dechè ke n ap konstate an, moun k ap viv sou fatra yo santi yo alèz, Moun k ap manje sou fatra, moun k ap dòmi sou fatra yo santi yo alèz, se a di yo fonksyone nan yon nivo kote ke yo dakò tout bagay. Eske se yon pwoblèm edikasyon vrèman? Enstitisyon sosyalizasyon yo, si n ap fè yon kout je sou yo an Ayiti, se grav. Lè w ap gade ajan sosyalizasyon yo pa edike pou pwòp tèt pa yo. Edouka pa pa ajoute tou. Menm pwoblèm sa, li rive nan pi wo nivo an, sètadi klas ke yo konsidere kòm etandone klas ki pi eze nan sosyete an. Moun nan konn sou machin li, li fin manje wadèvè sa k nan men l lan, sa l fè, li voye l nan lari an, e toutan m ap konstate sa, pafwa m santi ke sa ban m anpil, anpil fristra, sa, sa, m degaje fristrasyon m, pafwa m konn di poukisa y ap fè sa, men si nou bezwen vrèman eradike fenomèn fatra tout bon vre, Fòk ke Leta angaje l dabò, sètadi kòmanse dirèkteman nan meri yo, paske se yo menm ki gen pouvwa pou pèmèt aske fatra pa pwodui an gran kantite nan peyi an. Fatra, vrèman, se youn nan pi gwo ènmi ke nou genyen kotidyènman ke n ap viv avè l. Fòk ke nou kòmanse eradike fatra nan peyi an pou nou kapab viv pezibleman. Sa ap pèmèt ke nou pa malad tou. Èske w konprann? Sètadi, lòske nou jete fatra nan tout lari, Chak jou nap mache, yap boule fatra e vrèman gen plizyè tip de pwodui pa egzanp si nap pran sachè plastik, nap pran vye galon, nap yon pakèt bagay ki vrèman toksik ke kap degaje nan lè lan lòske nou respire yo nou pa konn ki maladi demen sa ka epi nou ap viv nan yon peyi ki deja pa gen lopital, Yon peyi fò gen lajan anpil nan men nou pou n al lopital pou n jwenn swen sante. Èske ou konprann mwen la? Ya, byen si, byen si ou ka menm mouri. Alò se nou menm ki pou kòmanse travay, sètadi pou n pèmèt aske nou eradike fatra yon fwa pou tout, pou n pèmèt ke peyi an, peyi sa ke nou genyen an, nan dizan, nan kenzan, pou n wè ke tout vil yo pwòp jan sa te konn ye lontan. Se te yon fyète lontan lòske w t ap pale de Ayiti, men jodi an gad sa ke dirijan avèk popilasyon fè l tounen. M p ap lage vrèman chay lan sou sou dirijan yo sèlman, nou menm tou popilasyon an nou nou nou nou konplis. Toujou prè, lòske yo jete fatra nan lari, yon moun ap vini l ap ramase l epi demen yo jete ankò, se konsa yo santi ke yo ka fonksyone. Men li pa dwe konsa! Ou ta sipoze di timoun nan, vwala, n ap mete l nan valiz ki nan monn nan, lòske li rive n jwenn yon poubèl, n ap mete l ladan l. Sa s on devwa sitwayen, s on devwa ekolojik, s on devwa moral pou n pèmèt ke kote n ap viv, nou viv byen ladan l. Poukisa Petyonvil? M sonje lontan, lòske m te timoun, m t ap grandi, Petyonvil te trè pwòp. Men, jodi a, gade valè moun ki Petyonvil, gade valè fakè k ap pwodui chak jou nan Petyonvil. Epoutan, nou pa gen yon vil de referans. Se pa sèlman nan Pòtoprens, se patou, patou. nan peyi an ki chaje avèk fatra èske ou konprann si ou ale okap se menm ou al gonayiv se menm ou ale okay ou ale nan sidès se menm men fòn fon jan poun pèmèt ke nou voye yon bèl imaj bay kominote entènasyonal lan kap swiv nou de prè pou lòske yap pale de ayiti poun santi nou fyè ke nou se ayisyen se a di se men nan men ansanm ansanm pou ke nou konbat fenomèn sa ki se fatra. E pwoblèm dechè ba anpil anpil pwoblèm pwolèm sante. Donk, li mete ou nan malèz pou viv byen. Donk, gen anpil mwayen nou kapab itilize pou nou konbat dechè anndan sosyete an. Premye, premye faktè ke m ap soulinye anndan solisyon dechè anndan peyi an, se edikasyon. Gen yon move mantalite ki pa sèlman ap fè ravaj ann Ayiti nan kesyon dechè, se pa sèlman nan dechè, men nan tout lòt, nan tout lòt ang ou kapab gade e sosyete ayisyèn nan. Tout moun yo, yo anlve responsabilite yo, yo mete responsabilite a sou gouvèneman sèlman. Donk, responsabilite a se pa gouvènman sèlman ki gen pou pran l an men. Nou tout nou se sitwayen, menm anndan gouvèneman genyen dè sitwayen, sitwayen ki anndan gouvèneman yo genyen yon pa pou yo fè, ou menm tou antanke senp sitwayen ou gen yon pa pou w fè. Menm jan. Deviz nou, anblèm nou bay li, se L'union fait la force, Ansanm ansanm nou fò. E lòt bagay ke n ap soulinye, Leta an swa ta sipoze gen kontwòl kantite moun ki ap viv anndan peyi a, kantite fatra ki pwodui pa jou, pou yo kapab mete yon kontwòl sou sa, pou yo kapab e pou yo kapab e kapte dechè ki genyen yo, epi. Pou yo jere sa. Donk se pa tout dechè ki ki pap itil ankò. Gen dechè ki kapab ou kapab itilize yo, ou ka resikle yo, fè lòt bagay ansanm avèk yo. E anplis, dechè ki pa kapab resikle yo, yo kapab redui yo depi a la sous. Leta menm ta sipoze gen kontwòl sou konpayi ki ap pwodui dechè sa yo. Si Leta gen kontwòl sou kantite moun ki ap viv anndan kominote an, epi Leta kontwole kantite dechè ki pwodui anndan kominote an, konsa l ap pi fasil, l ap pi kapab kontwole kòman li kapab jere dechè anndan sosyete a. E lè ou aprann jere yon bagay m wè Leta ayisyen inyore anpil, Yo sanse inyore lè yo resikle dechè fò ta di se yon bagay ya fè gratwi. Sa li gen gran gran bèl konsekans pozitiv sou sosyete an. Lè ou resikle, ou kapab rantre ekonomikman. Egzakteman.
Paske se se se konsa ke tout peyi enplike ki fè ke ou wè tout vil yo pwòp. E jodi an, nou pa kapab fini videyo an san ke nou pa pran egzanp Vrèman, yon peyi an Afrik ki se Wonnda, jodi a, lè n ap pale de Kigali ki se kapital Wonnda, waw, s on mèvèy, paske vil lan pwòp, Paul Kagame pèmèt ke bon politik ki aplike, pèmèt ke sa sòti dirèkteman depi nan minisipalite yo, epi jodi a, nou konsidere vrèman Wonnda kòm youn nan vil an Afrik ki pi pwòp. Poukisa Ayiti pa kapab youn nan vil. E si n ap pran pa egzanp, e Pòtoprens pa kapab youn nan vil ki pi pwòp nan Karayib lan, pou m pa di nan Amerik nan. Alò se nou menm, dirijan, popilasyon an, pou nou pran konsyans, pou ke nou eradike fenomèn sa. Menm jan nou t ap di l, dechè kapab itil, menm jan li nui anpil moun, li nui sosyete a, li nui kominote a, men li kapab itil tou. tankou pou moun ki kiltive tè, dechè ki kapab dekonpoze yo kapab itil nan fè konpòs. Sa ki pa ka dekonpoze yo kapab toujou itil nan nouri tèren plantasyon kote moun kapab plante. Ya, nou kapab, nou kapab fè viv ankò ansyen abitid yo e yo kapab trè itil nou. Otre choz, si n ap, si nou soti nan zòn pwovens pou nou rantre nan vil, Nou kapab wè kisa dechè fè la. Patou nan lè ri ou jwenn dechè. E pa prale wap gade anndan komin yo, si wap swiv byen Herby, wap wè gen moun ki itilize fatra pa egzanp yo di nan tèl ri imedyatman ou rive devan yon pil fatra. Sa se lan ke sa ka adrès la. Se adrès yo paske manje mwen menm tou m konn pral kay kèk moun epi lè m preske rive yo di m ou rive deja bò pil fatra waw men ki peyi serye pou adrès moun se pil fatra so m twouve sa vrèman son aberasyon ke nou kapab jere

konpòteman nou, jan nou te konn ap aplike metòd yo pou nou fon vòltefas pou nou pèmèt ke bagay yo fèt otreman. Byen ke sa fè rir, men se yon triste reyalite, trè triste antanke Ayisyen, an nou sispann fè nou fè fè moun wè nou konsa. Ann sispann fè moun wè nou kòm fatra, kòm rejè, yon pakèt bagay ki pa itil anyen, men antanke Ayisyen, menm jan n te fè l an 1803, nou kapab fè l jounen jodi a kont fatra. Alò, n ap di mèsi avèk ou menm ki t ap gade videyo sa, e pa bliye pou w kontinye jwenn toujou bèl videyo konsa, paske nou pral travay darachpye pou n pwodui de videyo pou n pèmèt aske popilasyon an konprann ki devwa l, ki. sa li sipoze fè poul pèmèt ke peyi an chanje ebyen abone avèk channel lan epi pa bliye aktive ti klòch lan pou kapab jwenn tout dènyè video ke nap genyen poun sòti yo a la pwochèn tchaww.